Salut à tous Mèt Friendly Julien jodia 10 fevrier 2026 map fè ti video sa sou kesyon tps la ki kontinye ap evolye ki kote nou ye egzakteman m konnen jodia nou tande desizyon ki fèt sou Nepal sou Honduras e Nicaragua e sa m ta renmen di nou sèke se pa menm bagay yo e sa pa vle di ke Ti pyès Ayiti a pap konnen menm sò la. Menm li vle fè nou konprann ke posture legal yo pat egzakteman menm jan. Nan ka Honduras la te deja gen tribinal ki pwononse yo kontre li deja. E nan ka Ayiti a tou yon nan bagay ki fò e nan desizyon jij Leyes la

ke ekzekitif la genyen nan kanpe tps donk se te pi gwo e bagay la la. Donk ann antre nan ka Ayiti a, nou konnen ke gen de bagay k ap pase la a, premyèman e gouvènman an mande ke DHS a li mande ke jij Reyès e mete yon stay sou pwòp desizyon l lan, sa vle di li mande jij la pou kase pwòp desizyon l e jij la an retou li te mande ke yon gwo responsab nan DHS vin temwanye devan l, e voyon dokiman sou sèman pou di eske se pa vre ke si Ayiti te pèdi tps yo te gentan deplwaye moun nan de zòn tankou Sid Florid oubyen Springfield Ohio pou ke yo te kòmanse pran moun yo. Enben gen yon dam nan DHS ki fè sa e li voye dokiman an sou sèman, li di konsa ke e wi si Ayisyen yo te pèdi tps yo t ap aplike lwa kontre yo e menm jan yo fè sa avèk tout lòt kominote. ki pèdi tps, men li di ke li menm li pat konnen ke te gen deplwaman ki te gentan fèt, men nou konnen deplwaman yo te fèt, e men jij la te bezwen gen li on the record, mentnan eske jij la pral vin ak prèv yo pou montre l ke li bay manti, si l bay manti sou sèman son gwo kesyon li ye, men eske li ka toujou di li pat konnen, men nou pa konnen, men sa m te di nou jij la te mande sa e jij la obtenu sa, mentnan nan semèn nan pral gen odyans sou kesyon an E jij la deside fè odyans lan piblik kote ke videyo ap disponib, moun ka antre, nou kapab gade odyans sa a ki pral fèt nan semèn nan, apre jij la ap bay desizyon li. Men nou deja konnen ke jij Reyes pa pral bay yon desizyon negatif sou tps Ayiti ki ta kontredi pwòp desizyon pa l. Donk la a nou pa gen pwoblèm. Dezyèm bagay ki kap pase se ke gouvènman an fè apèl nan Appellate Court nan DC, nan Washington DC, gouvènman an fè apèl,

e fè sa ki dwat jeneralman e yo ou ta ka di son tribinal centre droit sa vle di yo gon ti jan liberal un peu liberal men se pa de moun ke w ka di ke se de aktivist ke yo ye kòm jij donk nap tann desizyon yo yo se pa yon desizyon ki pral vini demen maten. ok kòmsi pou yo di ke e kou dapèl la swa konfime desizyon jij Reyes la oubyen li enfime li e li bay kou dapèl la bay 2 e delè li di ke pou mosyon ki wè gen pou avèk pwosedi li bay jiska 9 mars pou mosyon ki sa yo rele dispositive On dispositive motion kisa li ye son mosyon si w genyen li ou ka tou genyen ka a wap tou genyen afè la enben li bal delè 23 mars pou ke yo fè jan de mosyon sa yo sa montre w ke se pa yon bagay ki pral fini demen maten la answit lè mosyon sa yo fini pral gen lòt memorandòm pral gen lòt pale anpil e donk se pa yon bagay ki pral fini la dayè tribinal la menm li mande ke yo aktyalize transkrip yo tou lè 30 jou Donk sa vle di ke yo prevwa pral gen plizyè de sè 30 jou. Mentnan nou konnen ke toujou gen menas ke gouvènman al nan Supreme Court la, men tankou m te toujou di l, son menas a doub tranchan ke l ye, paske si l ale Supreme Court la ba l yon desizyon k pa bon pou li, li ka twouve l an trè movèz pozisyon. Donk pou le moman se un jour à la fois, E map swiv tout sa kap pase yo pou nou, a mesure ke gen nouvote, map fè nou konnen, e nou konnen pou tout sa w bezwen pou imigrasyon nan tout 50 eta yo, tout sa w bezwen nan aksidan machin, glise tonbe nan tout eta Florid la, The Law Offices of Friendly Julien, 305 290 38 38, 305 290 38 38. Lè ou jis pran yon desizyon, kontre yon antite, pa egzanp yon gouvènman, si gouvènman an pa dakò avèk desizyon an, li kapab mande pou l ale nan sa nou rele lakou dapèl oubyen pou l al pou l apil kes lan. Ok. E kòm mwen te eksplike nou, apil lan an jeneral, menm jan nou te fè l an 2019 e 2021, nou te fè yon apil e nou te fè nou te nan batay an tèm de administrasyon an avèk avoka nou an, apil nou an te dire katran. Sa vle di ke pandan apil lan, yo te mande pou administrasyon an kite tout bagay fonksyone kòmsadwa, sètadi ke nou gen dwa avèk work permit nou, nou gen dwa al travay, tout lòt bagay ke nou te kapab fè, nou kapab fè l, epi li pwoteje nou tou de depòtasyon. Paske pa bliye, Tps, youn nan premye bagay ke l fè, li ba w yon pwoteksyon ke nou rele tanporè, men pwoteksyon sa a, youn nan pi gwo benefis ke, nan de gwo benefis ke l genyen, li pwoteje w kontr depòtasyon, an menm tan l pèmèt ke w kapab al travay pou w kapab genyen lavi w. Donk, kounye a, sa li fè, olye ke li al nan apil nòmalman an, a min, li fè apil lan, ok, pandan ke l ap fè apil la, li mande pou jij lan poze tout pwoteksyon ke nou te genyen atravè tps. Donk li te bay jij lan jodi an a midi pou jij lan te kapab reponn ke l ap poze desizyon pa l la. Men kòm nou konnen jij Anary a se pa yon jij konsa konsa, se yon jij ki reyèlman konnen sa l ap fè e li kwè nan sa l ap fè a. Donk kounye a li poze Administrasyon kesyon. Ok, ou mande pou mwen retire, pou m retire desizyon m nan. Mentnan si m retire l, ki garanti ke m genyen ke popilasyon an, spesyalman nan zòn ki bò k gen anpil Ayisyen yo, e pa egzanp nou konnen Ohio, Springfield, nou konnen zòn sa yo avèk tout sa k ap pase a, yo prèske se tann y ap tann la a pou yo wè kòman yo prale antre, ou konprann, pou yo fè dega. So li mande ki pwoteksyon ke moun sa yo k ap genyen paske si li poze desizyon pa l lan fò l asire ke gen yon pwoteksyon donk li menm tou li mande administrasyon an pou li bay yon plan klè de ki pwoteksyon ke moun sa ap genyen si jamè li poze desizyon pa l la bay mèkredi sa vle di ke ou kapab wè nou nan yon ale mennen vini la antre jij nou an e administrasyon an, etc. Mentnan sa ki enpòtan pou n konprann se ke le fèt ke lakou siprèm te deja kanpe tout lòt desizyon ke jij avan yo te pran, sa vle di ke yo gen sa yo rele yon presedans. Yo gen yon presedans ki bon ke yo deja di w ke administrasyon an deja di w ke li deja konnen ke lakou siprèm ap prale apiye nenpòt ki demand ke yo fè de yo menm pou yo kapab kanpe tps la. Sa vle di ke jiska prezan nou nan batay, men batay la kòm ap di w fòk nou kòmanse panse a ki lòt mwayen ke nou kapab batay san ke nou pa oblije depann de administrasyon sa a avèk malerezman gwo ponyèt yo paske kounyè a nou nan yon peryòd malerezman pa gen sa k rele e sa ke nou rele jistis jan jistis abitye fèt malerezman pa genyen anyen sa k rele due process sa vle di ke tout moun nan peyi a gen dwa e lè pa egzanp yon moun vin atake w ou sipoze gen dwa pou w kapab fè yon agiman pou w montre egzakteman si w dakò si w pa dakò pou w prezante dosye w etc malerezman. Depi administrasyon sa monte, li retire sa ki rele due process. Sa vle di ke pa gen kesyon de al prezante, de sesi, de sela. Donk, puiske se nan sa nou ye, nou oblije ap gade ki lòt mwayen nou kapab fè pou nou pwoteje tps pou Ayiti. Mentnan, depi kèlke tan, mwen te eksplike nou ke gen youn nan Congresswoman yo ki rele Ayanna Pressley ki te depoze pou nou sa k rele yon dokiman ki rele Discharge Petition. Mwen te eksplike nou sa deja, mwen di nou men pou sa Discharge Petition nan fèt, se tou senpleman se yon pwosesis ki bo ke in a way nou fòse yo pou yo kapab tande ka nou an. Paske pwiske tout lwa nou genyen an favè de nou menm pa ka respekte, mentnan èske gon mwayen n ka fòse vwa nou sou yo menm? E youn nan bagay ke discharge petition nan pèmèt li fè, li pèmèt ke nou vin prezante dosye a devan sa nou rele floor, house floor, epi yon fason pou yo debat li, e lè yo debat li, si l gen ase de sinyati, sa vle di ke ase de moun ki pou li menm, Sa vle di ke yo oblije voye l devan sena e de sena etan yo oblije ale l voye l nan devan administrasyon pou ke l ka siyen. Sa vle di ke nan peyi Etazini youn nan bagay ki bon ladan l se ke toujou gon mwayen. Konprann? Se jis pou konnen ki mwayen pou pase toujou gon mwayen. Mentnan mwen eksplike nou deja discharge petition an nou bezwen 218 siyatur pou ke nou kapab rive nan sa k rele majorite a. Ankò, pran ti chèz ba nou paske m bezwen eksplike nou l pou n konprann li trè byen e pou n konnen pou ki rezon ke nou bezwen tout moun mete lamen a lapat pou n kapab vin jwenn li. Pa bliye, Etazini, li genyen 2 gwo chanm, li gen chanm depite epi l gen chanm sena. Chanm depite a, se ladan l ke nou ye la a, an jeneral atravè diferan eta yo, li konpoze de 435 manm, ok, 435 manm. Depandamman de grosè eta yo, li fè ke moun yo genyen plis, you know, sa ke nou rele senatè yo, e, e pa senatè non, ya, e, reprezantan yo, e, yo gen lòt non. E, depandamman de grosè eta yo, sa pral depann de nombre, de nombre de reprezantan ke yo genyen. Pa egzanp, lè w pran yon state tankou California, nou konnen California reyèlman gran. California pou kont pa l gen prè de 39 milyon de moun k ap viv nan California. Se sa k fè California se youn nan premye eta lè w bezwen jwenn siyati, se youn nan eta ou oblije target anpil paske li menm pou kont pa l li gen prè de 52 reprezantan. Sa vle di ke lè w panse ke nou bezwen 218, A aktyèlman la nou a 128 ok sa vle di ke si nou te kapab fokis sou California, California pou kont li tap mennen nou tou prè de objektif lan. Aprè California nou gen Texas, nou konnen Texas ankò son lòt gwo gwo e tèritwa ke li ye, Texas gen 30 milyon de moun prè pratikman kap viv ladanl. Sa vle di ke, again, Texas gen yon gwo kareman pool de moun, de reprezantan ke nou kapab rele ki pou ede nou. Next la nou konnen Florida. E nou konnen nou tèlman gen moun kap viv Florida, e nan tout state sa ke nou ap pale a, ni California, ni Texas, ni Florida, New York, Pennsylvania, nou gen anpil kominote Ayisyèn kap viv nan eta sa yo. Mentnan, E sa ke m ap eksplike nou sa se paske si ou abite nan zòn sa yo li enpòtan pou w jwenn avèk nou jodi a. E m pral montre nou rapidman ki jan nou kapab fè sa e yon fason pou ke nou kapab ede a jwenn siyati an. Lè nou gade nan lis moun ki siyen deja yo pa rapò avèk moun ki pa siyen yo, anpil moun ki pa siyen se de alye yo ye deja pou nou. Sa vle di ke sa k pase yo pa jwenn fon kòl yo, se sa k fè pou yo ka siyen. Ou konprann? Paske lè w pran Yon seri de moun ki tout tan ap batay pou dwa imigran, ki toujou ap batay pou imigran, lè w gade w pa wè non yo nan lis lan, ou wè ke se senpleman paske yo manke jwenn apèl, yo manke jwenn prèchè, se sa k fè ke yo poko siyen. Donk sa m pral fè pou nou la kounye a la, mwen prale montre nou dabò ki nimewo nou ka rele. E nou menm ki nan leta de Massachusetts right, nou fè anpil gwoup de moun ap rele, ap rele, ap rele. Ki trè byen. Men pa bliye, Nou deja, nou gen 9 reprezantan nan leta de Massachusetts, tou lè 9 deja siyen pou nou menm. Sa vle di ke nou pa gen ankenn enterè pou nou pral rele any of the house representative in Mass, ki nan Massachusetts paske yo deja siyen. Mentnan, jodi a m rele yon, m rele youn nan reprezantan yo, m kwè ki du kote de Idaho. Lè m rele, m mande pou li, Epi asistan an reponn mwen. Lè l reponn mwen, mwen di l men pou ki sa m rele, mwen bezwen pou ke senatè pa l senatè pa l la kapab siyen pou nou. Premye kesyon l poze m, se ki adrès ou? Pou ki rezon? Paske nou konnen ke politisyen yo ap aji an fonksyon de konstitiyan yo. Sa vle di ke si m nan leta de Massachusetts, mesye, moun nan jis Idaho, ki rapò ke l genyen, pou ki rezon l oblije pwoteje m, pou l reponn mwen? Of course li bon pou nou rele toupatou, men lè ke ou abite nan state lan, ou gen yon adrès nan state lan, li wè ke se yon manm lan state la ki rele, li gen plis enpak Ke si se mwen kap rele de Massachusetts etan map rele California ou mwen pman rele Florida. Se sak fè tout kote nou abite a travè les 50 eta li enpòtan pou ke nou menm nou angaje nou lan lit lan. Youn nan bagay ke nou fè e pa egzanp legliz yo. Mwen di sa e mtoujou panse ke Legliz genyen yon pouvwa reyèlman e solid. Pou ki rezon? Paske nou deja gen yon seri de moun, de nètwòk ki etabli, e nou deja gen yon relasyon de konfyans youn avèk lòt. Sa vle di ke si yon pastè, si yon dyak, si yon manm legliz lan di, an nou fè yon aprèmidi de katrè a sizè, an nou chita la nan legliz la pou nou fè kèk apèl, Li plis parèt tankou yon bagay, yon aktivite de fun ki bon ke nou youn ap enjoy lòt, nou achte pizza, n achte whatever sa nou vle an, epi nou ap manje, n ap fè kout fil, epi konsa tout liy yo ap wouj. Paske sa nou bezwen, nou bezwen tout liy moun yo ki se reprezantan yo pou yo wouj nan apèl paske pou nou fè konnen ke bagay la urgent, yo pa ka pa mete non yo. Ou konprann? E Y ap konnen ke nou konnen kiyès ki siyen pou nou e kiyès ki pa siyen. Sa vle di ke si ou pa siyen pou mwen, lè w bezwen m, ou konnen ou pa p jwenn mwen. E se konsa politisyen mache, lè yo konnen ke lè yo bezwen w, yo bezwen konnen ki kòz pou yo sipòte, li fè plis sans ke si se mwen menm ki rele e ke yo konnen ke m pa p janm bezwen yo paske kote yo ye a, se pa nan eta pa m. Donk mentnan, nou pral vire sou ekran an. Se pou n kapab montre w rapidman, sitou nan gwo eta yo, pou m montre w men non moun sa yo ki poko siyen. E kòm mwen di w, yo poko siyen m pa kwè se paske yo pa enterese. Paske sitou nan pati demokrat la, nou konnen ke anpil ladan yo, yo ta twò kontan pou yo wè ke imigran yo rete nan peyi an, paske yo kwè nan imigran, yo kwè nan pouvwa imigran. Mentnan, si nou pa rele, yo pap konnen e si nou pa fè apèl nou pa voye email yo pap siyen e jodi a deja lundi nou ta renmen bay Friday pou ke nou rive avèk but sa ki se jwenn 218 moun.